Hello, kòman nou ye? M espere nou byen. Jodi a mwen trè kontan retwouve nou nan yon nouvo videyo. Nan videyo jodi a, mwen pote pou nou kèk rad ke mwen achte a trè trè trè ba pri. Epi m achte yo san m pa wè yo. Gen yon magazen isit ki rele Love Chouka. Se yon magazen ki isit la an Ajantin. Ki vann yon seri de rad ki vrèman vrèman pa chè. Epi. Epi rad sa yo, ou pa ka mezire yo pandan ke wap achte yo. Donk ou achte yo kom si ou tal achte yo online. Donk mwen toujou achte rad mwen la, jisteman, shirt ki sou mwen la, ou byen chemiz ki sou mwen la, se nan kompani sa ke mwen achte l. Mwen toujou achte de trè petit pyès e de trè bon pyès ke mwen reyèlman Toujou enjoy. Au début se te vrèman konplike pou mwen pou m wè si pyès yo bon pou mwen men au fil du temps mwen kòmanse konprann, mwen kòmanse pran sant stil bagay yo epi mwen vin achte de de bagay ki reyèlman bon pou mwen. Poko jan mache yon ki pa bon pou mwen. Tout sa mache yo toujou bon men Mwen pa janm ka achte yon jean ni yon pantalon long la. Yon sèl pantalon mwen te achte se te yon pantalon kout. Pase mwen ti jan pa konprann size mwen nan jean. Pase ke lèm te konn achte jean isit se te yon lòt size mwen te genyen. Kounya map fè anpil sport mwen gen yon lòt size. Paske misk anbam yo vreman devlope. Padan ke senti map vin pi piti. Bref, m poko janm ka achte jean reyèlman. isit la. So m pa fè nou rete plis, m konnen pou sa nou klike nan videyo, m pral montre nou tout sa mwen achte a trè ba pri. Yonn nan bagay ki enpòtan pou nou konnen, achte a trè ba pri pa vle di achte bagay de movèz kalite. Mwen achte a trè ba pri, mwen achte de bagay ki kalite, de bagay ke mwen wè twal yo plizoumwen bon. Ok la mwen gen yon resu de tout sa ke mwen achte, map di nou pri yo lè ke mwen montre nou li epi map fè kalkil la an dola ameriken pou nou ka konprann konbyen dola ke li ye, paske nou gen dwa pa konprann konbyen peso ke li ye. Isit la genyen 2 peso. Gen yon peso, bon gen nenpòt 10 peso an fèt. Gen yon peso bolsa, sa di yo lè w ap envesti nan Wall Street. Gen yon pesos pou bank lan, ki se peso ki pi ba. Si w al gade nan Google nan moman an, w ap jwenn peso ki pi ba, se li ki peso bank lan. Gen yon pesto Western Union ban mwen ki nètman pi wo. M pa konn kote yo jwenn pesto sa paske menm dola blo an pa janm rive pri sa. Dola blo an se yon dola ki pa ofisyèl, se yon dola ou kapab achte nan lari an. Lè m di nan lari an, pa gen moun k ap vann dola nan lari non. Lè m di nan lari an, sa vle di nan stò k ap vann dola, kòman yo rele, exchange, nan exchange yo. men ki pa vann dola a pri ofisyèl yo vann li yon ti kras pi wo, sa yo rele dola blue an, lè wal chanje tou yo chanje l pou ou a pri dola blue men mwen menm mwen gen kalkil mwen yo an dola western union paske m travay mwen touche pa western union antanke yon youtubeuse men ma fè li an dola blue mwen pa fè l an dola western union si non yap parèt nètman nètman pi chip donk se pou sa lè wap viv nan yon peyi kote ke wap travay an dola epi kòb la vrèman chip Ou ka fè anpil bagay, ou ka achte kay, ou ka konstwi kay. Donk se pou sa mwen renmen Ajantin nan sans sa. Si m t ap travay, m t ap touche an peso, mwen pa t ap si kontan. E sa mwen achte, se sa. Nou te wè yon videyo deja kote ke mwen te montre nou. E pa videyo, non mwen te fè yon. Yon foto avèl deja pou nou. Li vrèman nice. Ok. Map mete ti video kote ke mwen gen yo sou mwen pou nou kapab wè epi nou ka dim egzakteman ki sa nou panse. But, sa nice. Sa nice. E se premye fwa mwen mete yon stil rad ki ouvè sou zepòl. Mwen pa janm konn mete stil rad ki ouvè sou zepòl. M pral di nou pri a paske sa m te gentan retire etikèt lan. Puiske mwen te... Mete li deja. Sa se rad e ki koute m pi chè. Li koute m 680 pesos ajanten. Ki se yon total de an dolar ameriken. 209 pesos. So m ap divize l pa 209. Sa koute m 3 dola. 3 dola won. Se rad ki koute m pi chè nan tout rad mwen achte yo. Men li reyèlman vo la pen paske li vreman bèl sou mwen. Oh my God! Mwen renmen l. Mwen renmen l. Mwen komanse ap achte seri de ti bagay ke mwen renmen anpil. So nou genyen dezyèm rad sa. Dezyèm rad sa vreman biza. Mwen achte l pwase ke mwen te deplase pou mal achte. Kote store la ye an li a in et tan et demi de la kay mwen. In et tan, in et tan et demi. Depandaman nan ki machin ou ye. Le mwen al nan store la, mwen al achte. E pi jou sa pat gen nouvo rad. Konpani an pa t pote nouvo rad, donk se te prèske menm sa m te wè deja yo. M reziye mwen achte l kanmenm, paske li pa yon rad ki ekstraòdinè, ekstraòdinèman ka atire atansyon m pou koulè an, paske m pa renmen mete koulè sa yo. But, stil lan vrèman nice. Ok stil lan trè trè trè nice. Mwen achte l pwase mwen santi ke mwen ka mete l avèk yon kolan. Ok pwase ke nan video nou wè m te fè m te pale nou de. Sou kout kouman pou parèt pi wo, piske rad sa se yon rad ki vreman la tay kout, ok, li vreman kout, li pap rive sou pyem, li ap rive jis sou lonbrit mwen, mwen achte l pou m mete l avèk yon kolan wo, konsa lè m mete l, m ka parèt pi wo. Rad sa koute m 480 pesos, argentino, ki se. Divize pa 209, li koute 2 dola 29. Dim nou menm eske nou twouve yo chè, tou nèf nan magazen, san l pa gen yon defo. Sof ke m achte rad yo san m pa ka mezire yo. E sa k bèl la, yo gen kote pou mezire, men avèk pandemi an yo tou pwofite pa kite moun mezire menm ankò. Yo tou pran sa kòm woulib. Apre sa, nou genyen rad sa a ki koute m 380 pesos tou, sa vle di menm pri avèk sa a. Ya. 2 dola 29. Ki se yon ti wòb On ti wòp ki pa fin long, kou kap mete san soutyen konsa. Map mete yo pou nou kapab wè. Ok, ti wòp sa a koute mwen 2 dola 29. Twal la vreman de kalite, nou kapab wè li la. Se pon twal ki pral fini nan 2 jou. Mwen vreman renmen li. Nou genyen ti wop, ti mayo sa. Ki menm jan avèk premye mayo mwen te montre nou an. Mwen pran yon nwa la dan. Bizarman, sa koute 200 peso mwen chè ke lot la. M pa konn poukisa, si se paske twal sa pi fen, e twal sa mwens de kalite ke lòt lan, paske lòt twal lan pi pwès, donk l ap fini mwen vit, lè w mete l nan machin a lave an. Sa koute m pli chè, se toujou menm stil lan, li gen yon ti ponpon la, li gen ti manch lan konsa, donk se yon nouvo stil ke mwen achte, ke mwen pa t konn achte.

Ok, 229 dola. Don wala, se tou le 4 rad sa yo ke mwen te achte nan denye vizit mwen te fè nan Love Chouka. Love Chouka pa peyem pou m fè video sa, men mwen panse li ka enteresan pou nou we ti rad sa yo ke mwen achte ki vreman nice e ke nou ka aprann konnen tou se pa sèlman achte rad ki super chè ki vle di ke nou kapab bèl ansanm avèk yo. Tout bagay la depann de stil ou, tout bagay la depann de kijan ou ye, epi ki sa ou, ki imaj ou vle bay. Pa kite kenn moun nan sosyete a detèmine kijan ou dwe abiye, abiye jan ke ou santi ou alèz, abiye jan ke ou santi ou bèl, se sa ki konte. Anfendkont se ou menm ki ap mete yo, se ou konn kijan. ou byen ansanm avèk yo, kijan ou santi ou byen ansanm avèk yo. Se yon prensip ke mwen baze sou li, anplis gen de laj lè ou pase yo, ou pa vreman viv pou sa moun ap panse sou fason ou abiye, ou jis fè sa ki fè ou plezi. So m espere n te enjoy video sa, si n poko janm abone nan chèn sa, pa bliye abone pou nou kapab kite yon ti like pou mwen tou, sa fè m anpil plezi. N ap wè ankò nan lòt video, bye! Hasta luego!